Nan men yo men pale nou non kòman sa te ye kòman nou te viv moman sa yo nou te ansanm se nan menm moman yo te kidnape nou oubyen yonn te vin jwenn lòt nan nan nan kote nou te ye a. Nan baz kote yo te mete nou an. Denoye,
wi. M pase 29 jou anndan e mesye Denoye te vin rantre m kwè jedi te 22. e jodi te 22 septanb mwen mte jwenn liberasyon m nan 26 septanb e se te yon eksperyans ke m pat janm panse ke m te kapab fè eksperyans sa nan vi m e kote ke se sa pou te rive m pou m te kapab kite peyi m pou m te kapab abandone peyi m men malerezman e sa fèt m santi ke bon pou mwen menm M pa ba mesye yo tò men se te kidnape m yo men m bay dirijan peyi a leta tò e paske se pa e ayiti pa fè zam ou konprann sa m vle di w la ayiti pa fè zam nou pa gen yon faktori dam an ayiti men m sa fè m mal pou m wè ke e moun mwen jwenn anndan an lè m antre a mwen jwenn yon dizèn de moun anndan an. Lè m soti a m kite yon dizèn de moun anndan an e tretman ke mwen jwenn sa te plis fè m mal anndan an se lè ke paran m te fin bay 25 mil dola lan e pou m te libere m pa t jwenn liberasyon epi nan demen nan lendi e m te gen cheve nan tèt mwen m te gen dread nan tèt mwen epi mesye yo repran l ke m pa t konn sa k te fèt m pa t konn si paran m te bay kòb la ou pa. epi mesye yo te voye pran cheve bon lè sa m te pèdi espwa nèt nèt nèt nèt e m kwè ke Lè w di voye pran cheve w kisa w vle di yo koupe Dieu dou an?
Wi yo koupe Dieu dou lan e lè ke chèf la te di m ke m ap jwenn liberasyon m yo pral chèche kòb la yo prale kwadèboukè moun pa m ap vini m ap prepare m pou yo vin pran m nan inè inè de tan. Epri apri inè de tan m pa janm wè yo, dezè de tan m pa janm wè yo, twazè de tan m pa jann wè yo, e se te nan dimanch, epi nan lendi, nan lendi vè dizè di maten konsa epi yo voye koupe cheve m, bon m te vin pèdi espwa ditou. Dakò, aksyon pou koupe cheve w lan sa vle di kisa? Kisa w vin aprann par la swit? Eske se yon fòm de pinisyon?
Bon, m pa konn kisa l te ye paske yon sèl bagay ki te nan tèt mwen m kwè ke e se lamò. m wè m wè devanm se lamò kem te wè paske m pa konnen apre koupe cheve an eske se kòb la yo pat jwenn 25 mil dola eske se kòb la yo pat resevwa ki donk ki fè yo koupe chevem men m pat gen oken espwa sa e bon m fin fè 5 jou 10 jou sou dizyèm jou mwen anndan an chèf la pat janm vini apre dizyèm jou an li vin fèm pale avèk fanmim ankò gon lòt 25 mil dola. Lè sa a, mwen vin gen yon ti souf, yo di ok. Paran m di m pa bezwen pè, y ap vin avèk lòt e rès kòb la. E, men sa te vin, sa te vin tiye m anndan nèt, yo te vin rantre avèk yon etranje anndan an, ki se yon Dominiken. Sa te vin fè m mal anpil paske, e, pandan chèf la te fin negosye 50 mil dola pou Dominiken an, mwen menm, m, m, a menm tarif la. Ou konprann? E. pandan ke dominiken an rantre anndan an etranje a vin jwenn yon lòt yon lòt e e yo vin sèvi avèk etranje yon lòt jan anndan an pandan se tan nou la pou menm pou menm bagay ou konprann se la mal dekouvri ayisyen pa gen yon lanmou pou ayisyen parèy yo e li li mwen jwenn li nan leta ayisyen mwen jwenn li nan kidnapè yo paske si dominiken an la pou 50 mil dola. mwen la pou 50 mil dola, nou jwenn yon premye ranson de 25 mil dola de mwen menm, m si ke konpòteman an te kapab menm jan anndan an, ok, yo pa mare dominiken an menm jan avèk nou, sa se youn, epi a la minit ke dominiken an antre anndan an, yo bay lòd pou yo pa frape pèsòn anndan an, si pa egzanp ta gen yon erè, paske mesye yo pa frape nou, sèt, men a la minit ke nou demare men nou, pye nou demare, yo vin verifye yo wè men nou mare, demare. ke nou ta di lase, y ap frape nou. Men bon chans pou mwen, mwen m toujou fè tout efò m pou m swiv mesye yo pou m pa fè oken erè anndan. Men a la minit ke Dominiken antre, yo pote manje pou li, yo pote ji ba li, yo pote tout bagay ba li. Sa, sa te vin touche m anpil anndan. Wi, sa w di a, m tande, m tande anpil moun plenyen de sa vrèman. Donk, anndan pwòp kidnaping nan. gen prejije e pason. Men pou moun k ap tande w la a, m vle ke w fè yon jenèz evènman an pou nou. Kòman yo te fè kidnape w? Ki lè l te ye? Kote w te ye? E ki jan de machin? Ki teknik yo te fè pou yo te anlve w, Monedji? Egzakteman, mwen te soti Senlwidinò, m te sot jwe, m te sou machin mwen ki se yon Hammer li ye, epi yon Hammer H3. Pandan ke mwen t achte 4 kawotchou pou Senlwi e Pòdepè pandan m ap antre, 4 kawotchou nèf. Epi bon, malerezman m te pran 4 grenn klou nan 2 kawotchou devan yo. Nan dimanch maten lè m leve m jwenn 4 kawotchou yo nan machin nan, m t al lage yon zanmi m èpòt. Epi m al depoze zanmi m lan epi m rantre. Men m gen yon kawotchou bò lakay, yon kawotchou nan bò lakay mwen. Epi m depoze machin nan ba yo, m di yo a dòmi nan je m. Mesye yo rekonèt mwen. Banm kite machin nan nan men nou, m pral fon ti dòmi lèm leve ma retounen vin pranl. Kidonk ki distans lan se yon minit a lakay mwen. Nan ki zòn? Nan ki zòn? Presize pou nou nan ki zòn? Lè w di bò lakay ou, nan ki zòn? Mwen rete nan Kara 2 nan Tarba 69. Ok. Nan rantre nan pwen nan rantre Vivi Michel nan menm li. Mph. Ok. Egzakteman pandan m kite machin nan ba yo, li te vè lè 10 è edmi pral 11 è. Mph. M kite machin nan epi m vin reveye vè 2 è. Daprè midi, lè m reveye an, m gen de twa zanmi ki soti avè m epi nou mache m al chèche machin nan. Epi pandan m al chèche machin nan avèk timoun lakay mwen epi m ap rantre men m te gen yon zanmi devan m ki met kat de timoun dèyè a epi yo desann yo ouvri pòt machin nan pou yo antre avè nou nan baryè pou m antre nan baryè lakay mwen epi ke pandan m ap rantre eleman devan ki di m Mannie a nou ta pral fè yon ti pisin lakay la yon ti babekyou. Misye di m, a, Mannie, ban m antre anndan an pou m al pran kòb, men mwen bliye si m gen kòb nan pòch mwen. M kwè m te gon 1600 a 1800 dola nan pòch mwen, ayisyen. Epi li di m, poko antre, ban m, ban m al pran w kòb anndan an pou n al achte byè nan makèt lan. Epi lòt zanmi yo desann, vrèman mwen m desann m ap fè lè a devan machin lan, machin lan prèske antre nèt men m pa fin antre anndan baryè a nèt. La w devan lakay ou, Karade?
Egzakteman. Epi kote mi an, ou konnen 2 pòt devan yo ouvri, an palan de pòt chofè an epi pòt pa m lan, e pòt e pasajè an. Epi m gon pikòp k ap pase dèyè. Li pa wè m non egzakteman paske l pa t ap ka idantifye m men, otomatikman 2 pòt ouvri fòk gen moun nan machin nan. Dakò.
Epi yo wè machin nan, yo pase epi yo fè bak. Ki koulè pikòp la? Se t on pikòp gri. se ton pikòp gri kap pase epi mesye yo wè machin nan epi yo fè bak men m rete kwè ke Bob se de pasaj mesye yo te ye paske se pase yap pase epi yo wè machin nan byen petèt m te met nan tèt mwen toujou mete nan tèt mwen tou epi yo wè son Hummer yo wè son Hummer e nan lespri yo depi yon moun ap woule Hummer son moun ki gen ti mwayen e yo fè bak kounya pou yo wè eske gen moun andan Hummer lan. Exactement mesye yo fè bak lè mesye yo fè bak se te se te yo 8 se 4 nèg ki desann avèk gwo manch long epi mwen menm m pa kouri epi timoun lakay mwen ki tap vin jwenn mwen mesye an tap vin jwenn mwen an epi yo kouri malerezman pou li menm lè lap kouri antre anndan an ou konnen kay la se yon kay chanmòt li ye epi li di mesye yo moun rale zam sou mannij li deyò a epi yo kouri yo lage kò yo anba misye pèdi 3 dan nan bouch li. Epi mesye yo pran m, yo mete m dèyè machin nan, epi yo kondi machin nan. Ki machin? Machin pa w lan oubyen machin pa yo an?
Machin pa m lan. Ok.
Machin pa m lan. Yo mete m nan machin pa m lan, dèyè an, epi de nèg devan epi kat nèg dèyè avè m. Yo pa, yo pa bande zye w? Yo pa bande zye w? Non, yo pa t bande zye mwen, yo te bese tèt mwen, yo te di m pa bouje, si m bouje m ap mouri, m di nèg yo non, m pa ka bouje paske si m te gen posiblite pou m kouri. M te ka kouri deja, yo di m non, ou ta fè erè. Epi lè m santi machin nan ap, yo pase devan OAVC, e, devan BLTS. Wi, wi, wi, wi. Ya, yo pral pran, yo pral pran wout de taba. Yo pral pran zòn anbasad amerikèn. Non, yo pa fè zòn sa a. Yo te fè zòn, yo te fè zòn Tòsèl. Tòsèl, wi. Yo monte, yo monte, yo pa desann. Paske, sa k fè m konnen ke yo monte, se lè ke nèg yo fin pase de. polis kouche ki devan BLTS yo, mwen di machin nan, m santi machin nan ap mal mache, m di mesye yo mete machin nan sou drive, paske
si nou fè 5 minit ap kouri konsa machin nan ap chofe nan men nou. Bon, lè yo fin vire a dwat, yo santi se a dwat yo vire.
Fòk ou presize, se yon amè doub sekansyèl, yo t ap, yo menm y ap kouri li, yo pa t mete l sou drive lan. Nou te fè yon ti kou pou moun yo wi dènyèman, yo te kouri l. Exactement, yo tap boule sou lo a, yap boule sou èl. Yeah, Moni G, se menm mòd operatwa la nan prèske tout kidnapin yo. Mentnan koulye a nou bezwen konnen reyalite moman de kaptivite a. Ki jan nou yo akeyi nou lè nou rantre anndan? Rete la, Moni G. Moni G, non, non, li fè trajektwa pou li menm. Son emisyon nap fè pou peyi a. Pandan lap fè trajektwa lan.

Mwen di yo machin nan pral chofe apre 5 minit yo wè machin nan ap chofe vrèman yo di a misye son orijinal li yo kite m lib anndan machin nan e yo pa bande zye m yo vire yo fè devan e mèseplis yo moute zòn tòsèl epi zye m pa bouche nòmalman zye m nòmalman mesye yo avè m mwen trè kalm epi yo ta pral janbe yon rivyè avè m kwè se nan bò etiwonn lan pandan yo pral janbe rivyè lan avan yo janbe rivyè an m di mesye yo. Fò n pake machin nan pou m kapab mete l sou 4 pa 4 lan pou n janbe rivyè an. Sinon, n ap bloke anndan l. Bon, yo pa t kwè m toujou, e yo annik. Yo annik rantre nan, yo annik rantre nan rivyè an lan machin nan plen senk avèk yo. Pandan machin nan senk avèk yo, yo desann avèk nou, machin nan kole. E yo, m ap eseye ede yo pouse machin nan. Men ou konnen, yo te yo 8. So. Kidonk, n ap ede yo pouse machin nan, yo pa ka pouse machin nan epi yo fè yon kamyon rale machin nan epi yo mete m nan pikòp lan epi y al avè m. Men Kamyon sa yo fè rale machin nan se yon kamyon k ap pase? Non, kamyon genlè ki t ap pran sab, ki t ap pran wòch nan rivyè lan. Donk yo rele kamyon an pou vin retire machin nan san ke pwobableman chofè a pa menm konnen si yo yon moun yo kidnape?
Egzat. Bon, y ap konnen, e yo ka konnen kanmenm paske e jan aksyon an fèt lan. pou yo retire m nan machin mwen an pou m ale nan pikòp yo a, li pa t, yo pa t senp. Ou konprann sa m vin di w lan? Men malgre tèt mwen pa t ma, pa t bande, men m pa t mare men. Ou konprann sa m vin di w lan? Yo wè se yon anlèvman. Kounya, ou desann tou pou vin pouse machin nan?
Egzakteman. M ap ede yo pouse machin nan. Epi, yo transfere m, retire m nan machin mwen an, m ale nan lòt pikòp lan. Men avan m rive, m santi tansyon m ap moute m. M te di mesye yo fò m ta bwè yon bagay dous, m s on moun ki malad, epi yo te parèt nan yon baz avè m vrèman, men lè sa yo te fè m bese tèt mwen, m te di, yo mande m kisa m bezwen, m te di achte Gatorade pou mwen, y achte Gatorade pou mwen, men avan m rive kote m pwale an m pase nenpòt 4 a 5 machin.
An, yo fè chanjman machin. Men Amer lan toujou nan kòtèj lan?
Bon, yo te, wi Amer lan e nan men yo.
Non, mwen di w pandan y ap fè chanjman machin sa, yo toujou, Amer lan toujou la?
Non, m pa t janm wè Amer apre. Mwen wè Amer lan se lè m jwenn liberasyon m. Men m te mande yo kote se machin lan la, yo te di m wi machin lan, yo vin a machin lan.
Donk ou libere san Amer lan? Amer lan poko an posesyon w?
Non, e bagay konsa pa enterese m tou non paske. Men yo pat ba nou, nou pa mande pou li tou.
Ayayay kounya E fò n pa bliye ke nou genyen Clivens Desnoyers donk ki avèk nou sou ling nan yo te viv petèt menm sitiyasyon men yo chak te viv li nan nivo pa yo Desnoyers bonjour donk ou menm kite m fini non Bob se m poko
Clivens

e mwen di vle ou pa si se pat 400 mawozo se tap yon lòt baz ki tap pranm tou donk sa tap toujou rivem m son moun mwen kwè nan ayiti e m kwè ke gen bagay ki ka fèt gen bagay ki posib si nou mete men nou se di pe enpòt nan jan peyi sa ye la m tap tonbe anba yon ravisè e m ka di bondye mèsi ke tout bagay yo pase konsa e ke mwen gen radyo karayib ki pou la ki pou fè bwi pou mwen. ki pou pèmèt ke m ka di menm nan zye chèf la Bondye fè m jwenn gras paske m ka di fanmi m yo pat gen montan sa disponib e mwen menm tou m pase nenpòt 3, 4, 5 an pa janm jwenn yon kontra pa gen anyen serye m jwenn Ayiti an byen ke m te rete la ap chèche bouske ladan l. Ou la Desnoyers?
Desnoyers, Desnoyers ou la? Desnoyers, n ap pral rive nan sa a pi devan. Fè jenèz, fè istorik kote w te ye, kote w t ap sòti, kilè l te ye? Men kouman yo anlve w pou lòt moun ka pran prekosyon. Se sa n ta renmen konnen. Ou sot wè jenèz Money Dye a. Fè jenèz pa w la pou nou. Evenman an.
Ok. Jenèz pa m nan, jenèz pa m nan se yon ti aktivite mwen genyen sou Park lan, nan zòn Fonparizyen. E mwen te nan wout kote ke mwen te genyen 2 ti travayè ki te la, ki t ap prepare yon chantye. M ta pral jis pote komisyon pou yo, rasyon yo. avèk yon ti kòb pou jere de twa jou m ta pwal fè anpi m ta pwal jis remèt yon moun e pandan m ap pran wout lan pou mwen rive li lè bri ke te gen deblozay devan an Nan ki zòn? Mwen menm mwen konn ti wout anndan yo Nan ki zòn? Devan anvan m pran komisarya Ki komisarya?
Se di m fin kite kafou marasa Kafou marasa dakò Wi Kounye a la anvan m al pran komisarya gen yon ti wout. Gon anpil dènye ponp gazolin pou pran anvan w al pran komisarya. Gon ti wout pa dèyè l. Men m kòm Ilèbou yo di m gen deblozay devan, men m fè ti wout sa. Lè m al fè ti wout sa, mwen mwen fè ti wout pa anndan pou m al parèt Latranble devan. Ok gen wout pa anndan pou fè. Men chak egzit pou m fè pou m remonte pou m pran wout dwat yo genlè te gen deblozay swa m pa konn si se 2 gang ki t ap afwonte ansanm. Chak wout pou m fè pou m monte yo bloke. Mwen pèdi, m ap mande enfòmasyon, ki wout pou m fè, sa k ap di m fè tou dwat, sa k ap di m monte pi devan nan kafou anwo an, lè m fèt nan kafou an gen deblozay, gen yon lòt kamyonèt li menm ki di m swiv li, byen mwen swiv li, bon m pa akize pèsòn men swiv li an l mennen m nan bouch bab pou bab e m ka di e bon m viv an n di m pase de bon yo pran m pou toutè paske lè yo wè m nan. e sa se te fizye kaka a m pase de fizye kaka a bon yo te kidnape m m ka di bon m wè tout move jou yo
kijan sa fèt èske yo pran machin pa w lan yo bandez yo trase pou nou
a monchè yo pran tout detay sa yo bon m oblije di l detay byen ke yo enpòtan paske se avè l mwen fonksyone machin nan òdinatè mwen. E se a bagay sa m fonksyone. Bon, tout bagay sa yo, yo pran yo. Se pa sa pou mwen ki esansyèl, se ke mwen vivan. Ok, mwen vivan. Lè yo te panse m te toutè, sa se jis fizye kaka a. Mwen vivan, yo kidnape m. Bondye pèmèt tout bagay pase byen. Mwen vivan. Ok, donk, sa e, se sa a mwen, mwen jis rele pou mwen di tout moun mèsi.
Konbyen nèg ki te desann pou pran ou? Konbyen nèg ki pran ou? Ou pa sonje konbyen nèg ki desann? Ah monchè, ou pa di mwen, non, non, non, mwen menm se la a ke mwen menm m pa p akize mesye yo. Mwen m ap akize 2 jèn gason, ok, ki pa gen anyen nan men yo. Olye ke Leta Ayisyen mete lekòl pwofesyonèl pou yo, olye Leta Ayisyen ba yo zam, edikasyon, metye, m pa kache di w mesye san m pa konn kote yo jwenn zam sa yo. Denwaye, Denwaye, n apral rive nan fon an, n apral rive nan fon an. Sa nou bezwen, ou sot tande mon Edye, 4 nèg desann, on pikòp gri, yo rale zam sou li, yo fè l antre nan Amèl lan. Ou menm, fin trase jenèz la pou nou. Lè yo desann, nan ki zòn yo desann, kòman yo desann, konbyen yo te ye, nan ki machin yo te ye, trè enpòtan. M pa konn zòn nan, m pa konn zòn nan. Se nan menm machin mwen te ye an yo al avè m. Ok, mwen menm yo te bese tèt mwen tou, si m te fè erè yo menm yo t ap wè l. e mwen rive se te jedi 23 se pat jedi 22 jedi te 23 e se te jedi e mwen rive lè mwen rive andan bon m pat jwenn yon move tretman sèl bagay chans mwen m te jwenn Mòn Idjit tou ki te eksplike m lè règ la de lekòl paske se yon lòt lekòl bagay sa ye ki te eksplike mwen e monchè pa vin betize la paske la men kote w ye an konn kote w ye an pa vin fè erè. e mwen di merci ke mwen te konfòmem tou a règ yo e bon ou manje ou viv tretman yo kondim ke se pa lakay ou ke ou ye ok se pa meyè tretman yo e ou konn nan ki sa ou ye e bon mwen moun moun ale moun soti e mwen m ka di Bondye mèsi ke negosyasyon te byen pase pou mwen e mwen jwenn gras. Mwen soti. Sa yo se sa m anvi di e m anvi eksplike. Pou lòt detay yo, tout moun konn sa l ye an, se lanfè ok, se lanfè ke nou menm nou kreye e an nou di ke mwen viktim li, mwen rekonèt li, mwen viv li e mwen menm m ta renmen ke si gon peyi ke nou korije Kaye an, paske sa a fò l korije. Pran yon ti poz.
E Deno e Moni di, Kouman nouritu lan te ye? Gon repa yo bay? Kijan yo nou manje? Twa fwa kwa jou? De fwa pa jou? Kijan de manje? Bon, egzakteman e nou menm anndan an, nou familyarize nou. E bon, e pa yo e pa tout e pa tout kidnape yo t fè sa, paske mwen menm ou konnen m vin gen anpil tan anndan an, epi mwen wè tout moun ke m pale ak tout moun mwen menm. e anpalan le maten e pafwa yo ka ba nou yon ti mayi le maten bonè e lè m di w maten bonè l kapab nevè di maten oubyen pafwa l konn uitè yo ka ba nou ti pen a zaboka kafe epi lòt repa lan se sizèt aprèmidi l fèt yo ba w yon ti diri ou konprann sa m vle di w la. Men pa gen prejije, pa gen prejije nan manje a, menm manje yo ba ou a, e li yo bay dominiken yo tou? Nou menm, padon? Menm manje yo ba ou menm avèk Desnoyers a, se menm manje a pou dominiken yo? Wi, se menm manje a, paske e menm, e sa map di w bro, paske nou vin jwenn yon ti, yon ti chanjman, se lè yo vin pran dominiken an. Mwen kwè dominiken an vini nan vandredi, m panse. e lè dominiken an vini epi otomatikman chèf la al dèyè manje pou li al li vin avèk ji an kantite pou li men m te santi m touche paske nou tout la pou menm kòz ou konprann se la map di w ke ayisyen manke lanmou nan kè pou ayisyen parèy yo e m kapab wè sa tou e lè map tande lè map tande nan kay ke mesye yo anleve leve 17 etranje. Epi kote leta ayisyen ap negosye pou y al bay 17 milyon dola, pandansetan Clevens, mwen menm ki se viktim kote paran nou pa t gen mwayen sifizan, se mande yo mande epi yo pase a la radyo Karayib pou yo fè demand lan, pou yo mande ravisè yo fè n gras, ou konprann, kote zanmi pwòch nou ap kotize pou ede nou mete n deyò pandan leta ayisyen. konnen nou anndan e n kite yon dizèn de moun anndan san ke yo pa etranje, m jis ta renmen mande leta ayisyen e moun sa yo k anndan an, e pa 17 misyonè yo non, gen nenpòt yon dizèn moun ki se ayisyen parèy mwen anndan an, kiyès ki pral peye lage yo? Yo menm. Kiyès ki pral peye lage yo? Men pou ki rezon nou pa bay pitit tè a respè sa? M konnen sèt. Se imen yo ye tou. Etranje yo se imen yo ye. Men poukisa se pou etranje yo y ap batay pou yo libere? Pandansetan mwen menm m te fè 29 jou anndan an, Denoye fè 26 jou anndan an, gen moun anndan m kwè ke ki gentan fè plis ke plis ke yon mwa. Men èske yo p ap batay pou yo libere tout moun? Èske se pou 17 moun yo y ap batay sèlman? M twouve sa ban m. plis kè sere wi poum pa janm desann ayiti ankò nan vim non. Ok e koute e mesye kijan dòmi nou te ye eske nou dòmi konfòtableman ou byen yo met tout moun nan yon sèl pyès kouman dòmi nou ye. Bob Bob e lè lè ke men nou ate nou pa mare se lè nou pral fon bezwen tankou benyen epi twalèt bon pou twalèt lan m di w Nou pa twalèt ditou paske kòman ou pral fè twalèt avèk yon moun anfas ou epi yon M 14 sou ou. Ah bon?
Sa vle di mwen menm, mwen menm m son nèg ki dijere byen lakay mwen, m konn fin bwè dlo mal use twalèt lakay mwen, m konn ap twalèt 3 fwa 4 fwa pa jou, imajine w map fèl map fèl 5 fwa pa jou e pa pa pa e map fèl 5 fwa nan semèn.
Eske nou fè tout jounen fèmen andan yon chanm ou byen nan mo gen yon ti moman nan jounen an yo mennen nou anba pye bayawonn poun fon ti non pa gen bagay pa gen bagay konsa nou rete anba tòl lan nòmalman e sa vle di nou fè nou fè mwen menm mwen fè 29 jou an mare men kòm pye leswa ou mare pi sere toujou. Ah wi?
Eske eske tretman yo ban nou diferan de fanm ki yo kidnape yo?
Monchè e ou konnen menm jan w wè leta se yon enstitisyon gen plizyè inite ladan l se menm jan kidnapin nan se yon enstitisyon li ye li gen plizyè inite ladan l ou kapab jwenn gen gen inite ki pi ki pi trete ou pi byen ke yon lòt inite m ap ba w egzanp gen gen nou gen bim nou gen simo nou gen idmo tankou e menm jan lè w pran kidnapin nan nou genyen bon m pa vrèman konn tout non yo. E wap wè nan kwadèboukè se 400 mawozo nan lòt zòn se tèl moun ou konprann e m di mèsi bondye se 400 mawozo te pranm paske depi ou pa fè erè mesye yo pap bat ou Fè erè vle di kisa? e lèm erè tankou pa egzanp lè w anndan menw menw yo mare w yon jan yo vin jwenn ou demare menw wap pran kouri. Ou konprann sa m vle di w lan? So kidonk nou oblije mete nou tankou ti bebe. E men a la minit ke nou won machin kote nou kouche anndan, nou won machin oubyen yon moto ap vini, tout sa k te nan vant nou tounen likid nèt. E nou pa janm ka gade mesye yo nan zye, an palan de chèf yo. Perèz anvi touye nou anndan an. So men e lè m vin soti Bob sa te vin tiye mwen. Humm jèn liberasyon m 26 septanb se dimanch le 27 m tap oblije m tap kite peyi an lèm rive nan e nan e nan èpòt kem teste pozitif andan èpòt la nan akò avèk kowonaviris lan e m tèlman pa kwè ladanl m pa kwè nan tès lan m just m bay yon lòt 87 dola ankò m fèl 2 fwa yo wèm pozitif ankò m pa kwè ladanl. M kouri nan lapè avèk fanmi mwen. M a fè yon twazyèm tès. Nan demen, yo ban m rezilta e yo di m teste pozitif ankò. M te oblije fè yon lòt sèt jou ann Ayiti ap pran tretman avan ke m kite peyi a.
Donk sa vle di kowona se anndan an ou pran l?
Wi, se anndan m pran l.
Donk, kijan de dlo yo te ba nou pou nou bwè? Yo pa ban nou, e pa ti bidon dlo?
Monchè! A Premye lè m fenk rive anndan an, gon dlo nou te konn bwè, ki son dlo t pase nan yon jaden, yo wouze jaden an, se li menm yo t li ye, yon dlo jón, yo mete l nan bokit, se li menm nou te konn bwè, men l te vin fè m malad, li te vin fè 2, 3 moun malad tou, epi yo te vin chanje dlo yo pou nou, te vin ap ba nou sachè dlo. Apre 3 jou m te fè ap bwè dlo sa. Dlo nan jaden an, y annik pran l konsa, vin ban nou bwè, san tretman?
Non, pa gen okenn tretman ladann. Se li menm nou te kòmanse bwè. Tankou m di w, m te vin jwenn yon pakèt moun anndan, m te vin jwenn yon demwazèl anndan tou. E yo pa bat moun. Mesye yo pa fè vyòl sou fi paske dam lan te anndan an. Dam lan te kite m anndan an. E se la.
Yo trete fi byen anndan. Wi.
Yo pa maltrete nou anndan. Paske m pa konn si lòt kote yo, paske m konn ap tande lòt kote yo fè vyòl, yo fè. Yo bat san w pa fè erè.

Pandan nou andan, dènyèman gen yon kidnape ki te fè temwayaj, nan moman m t ap mande gras pou li, yo fè l tande radyo a. Nou menm nan ka pa nou, pandan nou andan kote nou ye a, nou pa gen aksè, nou pa tande radyo. Nou pa tande sa k ap di. Bon, nòmalman nou tande radyo, paske mwen menm mwen tande wi, paske e sòlda yo gen radyo. Sof si, sof si yo wi.
Alo?
Wi, wi mwen li di. Sauf si youn nan yo ap tande yon radyo. Ki radyo nou wè yo konn tande anba nouvèl pa egzanp?
Non e karayib yo tande wi se karayib chak maten bon mwen gen solda m toujou mande yo
Wap pase mal wap pase mal. M toujou di yo silvouplè eske nou kapab nan maten m pa konn si nou resevwa m byen. Wi wi wi nou resevwa w nou resevwa w donk nou te tande yo yo ap tande jounal la kòrèkteman.
Wi yap tande jounal la nòmalman epi lè frèm lan tap pale avèk nou Bobsy e m te tande entèvyou sa lè frèm lan tap pale nan radyo a paske mwen se mwen menm ki te di sòlda yo e le maten mete mete radyo a sou kay pou mwen silvouplè paske nou pa vrèman dòmi tou nou pa dòmi pase chak 30 minit yo vin yo vin fè tchèk nan chanm yo pou yo wè si nou anfòm oubyen si nou pa demare kèlkonk.

Sa vle di ke m tèlman t alèz avèk sòlda yo, m familyarize m avèk yo, e lè m santi m gen yon ti fyèv ki pral pran m, mwen di yo, e mesye, èske n kapab ban m yon ti asosi nan asosi n ap bwè a, paske, ou konprann? Yo vrèman konpreyansif tou, yo tande. Sa vle di, depi w pa mete pozisyon pa sou, depi yo fè erè tou, y ap jwenn li. Fò m di n sa. E m kapab di w tou, mesye yo tèlman siktire sa y ap fè a, enstitisyon yo gen nan men yo a, e pou mwen menm nèg yo gen plis pase prensip pase lapolis. Lapolis pa anyen devan nèg sa yo. Devan teknoloji nèg sa ap devlope lapolis pa yon merd. Lè w ap gade nan inite. Mwen menm mwen ba yo striktire yo bon m pa konnen mwen mwen wè yo menm an swa m fè waw yo menm an swa. Ok nou menm ki tap viv nou menm ki te o kè de levenman nou menm ki te o kè de levenman. Gen de kesyon, si nou vle, nou ka reponn, si nou pa vle, nou gen dwa pa reponn. Eske nou panse yon operasyon polisyè an fonksyon de sa nou wè, temwayay, veki kotidyen nou nan baz la, yon operasyon polisyè ka kraze twoup 400 mawozo a?
Non. Operasyon polisyè se lavi e se lavi kidnape yo ke w mete an je. E sitou kèlkeswa jan l fèt la. E m pa swete l. Mwen menm mwen plis ankouraje ke negosyasyon yo fèt, ke tout sa k pou fèt yo fèt paske yo pa bèt ok, se yon pozisyon estratejik kote yo ye m parye avè w si yo di w sove kouri se chasalòp si yo di w, ou wè si yo ta di w yo libere w yo di w kouri konnen se mouri w pral mouri e m pa renmen m pa ta renmen ke jan lapolis m pa konnen men sa se pa jwèt timoun. E yon operasyon polisyè bagay bagay m rele yo ti moun piti paske jan kote m konn nou m te ye nan sa m te ye an la hum e se pa konsa yo ka vin fè ni operasyon polisyè ni tout bagay mwen m ankouraje pito negosyasyon yo.
Bob Denoy vle di w ke mesye yo gen tout taktik yo nèt. Sa se eksperyans pa m. Mesye yo gen tout taktik yo. E mwen menm e se konsa non non non talè talè. E lè konsa, non mwen menm mwen rele yo dè erreurs paske nan ka nan jan moun yo ye la a, operasyon polisye a fèt lejèman, premye moun ki peye konsekans la se moun an gang. E m ta renmen ke m pa kritike estrateji polis bagay non men m ta renmen yo sitou panse a sa. Ah wi.
Wi wi ou tap di yon bagay Denoye nan moman Mony-G tap pale a. Monidji se ou se ou k tap fè entèvansyon nan moman Denoye tap pale a e konnen Egzakteman e nan sans ke Denoye di w lan e pou kèlkeswa sa t ka fèt ou pa fò tout achtè yo ta deyò ou pa ou konprann sa m vle di w lan sa vle di pa gen entèvansyon k kapab fèt avèk oken kidnape anndan paske nèg yo nèg yo nèg yo nèg yo pi byen ekipe ke lapolis m pa ka ba w manti sa paske m paske m kwè. m konn wè lapolis yo, m konn m konn wè sak nan men yo. Epi mesye yo tèlman ini yo tou, ou konprann, sa vle di ke e entèvansyon an e pa li ki solisyon an. Ou konprann? E sèlman pou lapolis pale avèk mesye yo, si yo gen 25 moun a 40 moun nan men yo, pou yo chèche pou yo fè yon jan, alò, pou yo etire tout moun k anndan an e pa negosye pou yon lòt gwoup moun. moun epi kite yon lòt moun non gen yon pakèt moun anndan fò yo chèche konnen konbyen moun yo gen nan men yo bon Denoye kòm se ou ki frèchman libere eske ou konstate pou ta disipe nwaj sa yo pou nou eske efektivman ke mesye yo gen misyonè ameriken nan men yo
ou poze m twòp kesyon mon frè.

Nou nan plèn kote kote yon pakèt abitan ap viv. Sa vle di e e yo gen chans abitan nan zòn nan gen chans pou yo wè nou lè n ap benyen. Ou konprann sa m vle di w lan? Gen tout machann k ap pase, ou konprann, k ap vin vann sòlda e e e e e tankou e tankou zaboka, pen, dotre choz. Ou konprann sa m vle di w lan? So, sa vle di ke yo konnen zòn nan se yon zòn tèl bagay. Lye kote n te ye a, yo konnen son zòn se sa yo fè la avle di pa gen oken pa gen oken erè ti moun ap pase kòm gran moun travayè ap pase yo konnen kay nou te ye a son kay se kidnapit ladan l sa di gen wout moun ap pase devan
nan mwen menm sa m tap ajoute sa m tap ajoute nan kote ke m te bay mesye yo chèf yo. Se kote sa nou rele enjinyeri sosyal la, nap tande mwen? Nan enjinyeri sosyal la, menm kote ke lè yo ba w chans pou rele fanmi w pou wap pale avè yo an, se menm kote an tou wap tande mesye sa yo kap resevwa apèl, kote ke yap mande yo kòb lekòl la, yap mande yo kòb manje an, se di ke tout popilasyon an tou depann de yo. Sa vin fè ke m ta renmen ke nou on jan peze enpak ou di mwen sa n gen nan men nou an la a. Popilasyon an depan de yo, yo merge e pa mwen menm kòm mwen te anndan silvouplè pa fè okenn erè paske kèlkeswa erè ki fèt la moun ki peye erè a imedyatman se kidnapè. Donk e estrateji e bon bagay an delika e m di Bondye mèsi mwen menm karayib te kanpe pou mwen pou fè bri pou negosyasyon fèt e m ka di Bondye mèsi ke m jwenn menm jwenn gras nan menm zye chèf la. Bon m ka di n konsa. Paske nou pat gen sa ou te mande an, Bondye fè on jan mwen deyò. Men m ta renmen ke ankenn enstitisyon, ni gouvèneman, ni leta ayisyen an, ok, ke pa pran sa a la lejè. Paske sa l kreye a, waw, sa l kreye an kwè m, franchman, sa l kreye an, hum, sa l kreye an, hum. N ap fini.
Mony Dji, nan entèvansyon fanmi ou, m pale avèk plizyè manm nan fanmi ou alechèl entènasyonal. Yo pa tèlman dakò lè w ap rantre an Ayiti. Apre sa k fin rive w la, èske w ap kontinye tounen vini an Ayiti?
Bon, m rete kwè yon jou kanmenm Ayiti gen pou l bon. Men, m ap rantre lè l bon an. Lè m konnen l bon an, m ap rantre ladan l paske m toujou renmen Ayiti. M pa t gen biznis an Ayiti vrèman. M te gen yon sèl ti grenn machin an Ayiti, m pa gen l ankò. E m te konn Ayiti de fwa nan mwa. Lap yon plezi pou mwen sim ta okouran ke ayiti bon pou m antre ladanl e mesye m mèsi pap sifi pou mwen menm pou m remèsye karayib e ki te mande ravisè yo gras pou mwen epi m di ravisè yo mèsi tou paske yo te fè gras pou mwen lèm di yo kem malad yo pa janm frape m e gen lòt moun ki fè erè bon mwen menm m pa fè erè mwen menm anndan an. M pa fè yo anndan. Mwen di mesye yo mèsi pou sa. Epi e moun tou k ap viv ann Ayiti sitou. E lè yo pran nou, paske depi w ap viv ann Ayiti, toujou met nan tèt ou yo ka pran w alasegond. Ou konprann? Paske tout peyi a nèt se kidnapin. E sèlman ou pa nan gade chèf nan je lè yo pran ou. E mete w tankou yon ti bebe. fè sa yo mande w lan epi sa yo mande paran w lan pou yo jwenn ni yo pa pral ba w kou men sa depan de kote m ta renmen tou lòt enstitisyon kidnap kidnapin yo pa frape moun yo paske nou n ap mande yon kòb ki nou yo pa janm yo pa janm fanmi yo pap janm posede nan vi yo nou va oblije frape yo se pa yon lajan ke yo te dwe nou se pa yon se pa de yo te dwe nou nou va oblije frape moun yo Money G m ap pral poze w yon kesyon Money G.

Paske pou moun nan li pat trete mwen an dja bonswa e m pat fè erè byen si e tout bagay pase plizoumwen ankò yn fwa m di mèsi a radyo karayib ki te kanpe ok avèk nou ki fè nou jwenn gras tout bagay pase byen e mwen m sa map di map di ke fon ti reflechi tout moun ok fon ti reflechi paske bagay lan lap gaye nan men nou. e moun kap peye konsekans lan se nou menm klas mwayèn nan e nou pa merite sa nou menm ki kwè nan Ayiti kap goumen ki kwè ke se nou menm ki pou fèl se nou menm ki pou fè yon jan e li pa mwen li pa jis ke se nou menm ankò kap viktim nan nou menm ki rete kwè nan Ayiti ki pap rapòte nou anyen pa gen anyen kap mache nou rete la nap goumen epi se nou ankò kap peye sa nou pa kap peye kòb nou pa janm fè Ayiti. E nan sans sa a m ta renmen ke gouvèneman an, tout moun yo, yo panse a sa e panse tou avèk jenn gason sa yo tou ki lage, èske ou konprann, paske yo menm yo se sib tou pou yo ame yo, pou yo, on di moun yo nouri biznis lan. Bon, m ta konnen, ke leta pran wòl li, ke l pran responsablite l e mwen mande plis imanite tou a moun sa yo ki ap fè metye sa a, paske. Dako.
Manidje, yon moun ki al espanta sou nèg sa yo, e ki sa w konseye l? Pou l kouri oubyen pou l rete?
Non, m toujou di yo moun sa, m toujou di l e m fè plizyè entèvyou bò bse e sitou sou paj mwen sou Facebook, m oblije moute e chak jou ladan l pou m ap fè ti konsèy pase. A la minit ke. ou al fè va sou moun sa yo se demen anlè l ye letènèl ap mete w deyò se lapriyè ki ye pa gen kote pou kouri wap mouri paske nèg yo pa gen nèg yo pa gen ti bagay piti nan men yo avèk tout nèg yo lage se otomatik yo lage deyò w e yap pousuiv ou kotoye a wap pran kanmenm ok e lapolis e si w kwaze avèk yon patwouy polisye l gendwa pa ka fè anyen pou ou. M pat m te bliye mansyone nou sa lè m nan lari anndan anndan machin mwen an. priye map priye Bondye poum pa fè fas avèk la polis map priye Bondye poum rive nan destinasyon kote mesye yo prale avèk mwen an paske paske e map viktim la polis yo ap viktim e depi gen afrontman la polis ap pli vit viktim paske nèg yo pi byen ekipe e nan lari an e kounya ou menm ki menote andan ou gen dwa wè se ou kal viktim anba bal la polis nan echanj lan e sa fòt ap priye Bondye pou pa rankontre anba patwouy. Le pli souvan m tande nèg yo pa pèse. Sa se youn. E lapolis an li menm li pa blende menm jan avèk mesye yo. Pase mesye yo lè yo pa pèse, blende yo blende. Lè m ap di w blende a e pa machin yo non. Se yo menm ki blende. Ou konprann sa m vle di w la? So kidonk fò yo pa fè erè menm ditou ditou ditou. Depi nou rive nan faz sa a, premyèman lè yo fin pran nou, pa gad menm lè yo pa yo pa mete yo pa bouche je nou, pa gade yo nan yo pa vle yo gade yo nan je. Depi w gade yo nan je se yon kout zam k ap desann sou ou.
Siveyan yo te trè saj avè nou? Siveyan yo, moun k t ap siveye nou, te trè saj? Mesye yo trè, trè saj. Trè saj. E lè manje poko vini, e yo, si y ap manje, yo ofri nou. E m di w, gen yon pakèt nan yo, Bob, se, yo, moun sa yo se moun yo, e pa fòt yo. se pa fòt yo se moun ki ame yo an ki bon yo mete zam nan men yo kòm yon metye ou konprann sa m vle di w lan yo pa gen le chwa paske sosyete a pa ofri m pa di leta pa ofri yo anyen ou konprann sa m vle di w lan sa yo ofri yo se lage bout zam nan nan men yo epi yo di w fò yo manje si nèg la gen gen de moun ki konn pran lari yo di olye m antre m prefere se kò m k ap antre wi paske nèg la gen yon zam nan men l yo di olye l antre se kadav li k ap antre lakay li. Yo gen yo gen anpil fi avè yo a kote de fi kap fè manje yo gen lòt fi avè yo nan baz lan? Bon nou pa janm wè fi yo nou pa janm wè bagay sa yo paske lèm di w nèg yo trè siktire chak moun gen yon gon bagay yap jere sa vle di gen ki fè lojistik gen yon ki fè ki di se li ki responsab benyen sa responsab benyen nou sa se li ki responsab manje nou si bagay nou sal anndan pa egzanp. Kote nou ye a nou paka kenbe vètman sou nou paske anndan tèlman cho se ti moso katon nou gen nan men nou anndan sal Moustik, marengwen, yo ban nou ti vantilatè? Epi moustik, fwomi ap tiye nou. Vantilatè nou se 2 bout katon men nou fè n mal, bouke n fè n mal ou wè. Se pase tretman n pa jwenn nan ki fè ponyèt nou pa gwo nan fè van. Nou pa benyen pou kont nou?
Nou pa benyen pou kont nou?
Wi nou benyen pou kont nou wi men nou gon zam anfas nou pandan n ap benyen. Ui se nòmal. Ah ki pou mennen nou al benyen. E twalèt la koman l fèt se an plenè a oubyen. E atè a nou poupou.
An plenè an plenè monchè nou gen de sèl nan menm ravin nan menm ravin kot dlo a ap pase pou nou benyen an e nan menm zòn nan n lage plòt la lè lapli tonbe plòt la desann nan dlo a.
Non se pa nan dlo a non nou fèl paske nou pa janm wè dlo an.
Nan te gon ti dlo nou te wè k pase anba yon jaden. yo te pran pou nou ladan l. Non, yo fè n konnen ke, bon nou tande y ap pale, yo di al pran dlo a nan jaden an pou mesye yo, sa vle di yo di dlo. E se menm sitiyasyon pou etranje yo tou? Etranje yo, ameriken yo, se a menm le sòl yo fè bezwen yo? Bon pou mwen di w, e te vin fè latrin, e te vin fè latrin.
Denwayo? Denwayo w t ap pale? Ou pa pale? Wi, yo te vin fè yon latrin, yo te vin estriktire l. Yo, li pa menm jan.
Bon, mwen menm m pa t jwenn sa yo anndan an, paske m byen di w ke m pa t pase vrèman anpil tan avèk Denoye, se sèlman 4 jou m te fè anndan an, ansanm. So, e mwen menm, se non raje, raje an gen yon, gen yon e, e kote yo antere moun ladan l, kote lè yo tere moun yo, epi chen menm leswa vini detere moun yo, sa yo te vrèman vin tounen yon, yon, ki vin fè nou pè plis, paske gen yon sant k ap degaje kote nou ye an. e gonw lè se kach nen yo te vin pote pou nou tèlman ke sant lan te vrèman ap bann pwoblèm Moun sa yo Moun sa yo ki antere a se moun ki mouri nan men yo pwobableman Moun paran pa gen nouvèl? Wi moun ki mouri nan men yo Moun ki mouri Moun ki mouri nan Bon m pa konnen se te nan men yo E moun yo ke yo tiye tou Ou konprann sa m vle di w la? Ah wi Waww Yo tere moun yo epi Yo grate tè mete yo epi chen detere yo Yo grate chen chen detere yo epi epi sant lan vin ap ba n pwoblèm se menm bò kote yo nou twalèt tou
se menm la n al twalèt tou se kote yo tere moun lan e la n al twalèt m pa ka ba n manti m fè 29 jou anndan an yo pa janm mennen m nan yon twalèt pou m al twalèt se menm kote an mò yo ye a e menm kote n al twalèt so ki donk e sa rive sa rive nan nwit nou tande de kri de chyen nan jan de operasyon sa yo Kote chien ap detere kadav nou tande kri chien yo. Wi kote solda yo tou ap kouri dè chien yo konprann sa mezou la bon bagay yo pa lwen nou bob menm lè koto ye anba anba ti kay tòl la epi nou tande tout bagay e lè lapui lè lapui pase lè sitou gen de lapui kap fèt nou mouye anndan an epi si nou gon bagay nan men nou se prese manjel avan ou metel atè ou oblije tanprann. enfòmasyon ki ba yo e pou le rès nou kontinye lanfè se lanfè e nou pa gen pou nou ap fon desen ni yon topo e an nou fokalize nou sou bravo e viktwa radyo karayib li ede nou fè an li ofri fanmi nou an tou an nou fokalize nou sou pwen sa a paske son viktwa lè ou soti anndan sa a e nou pa vin bay detay de jan lanfè ye si l bon si l ble si l vè men Sa nou vle fokalize nou, rezon tou ke nou te aksepte entèvyou sa se pou nou te remèsye Karayib ki te kanpe avè nou, avèk fanmi nou e ki pèmèt ke nou tout nou soti an byen ok de m ka di de lanfè sa.